men ki genyen yon objektif madam mesye se ranpòte yon 24 ièm tit an gran chelèm akoz de 2 mesye sa yo ki vrèman genyen yon konstans sou sirkwi a vin fè Djoko humm ap panse pou l wè kòman l kapab pran retrèt li enben 2 mesye sa yo kreye yon veritab sansasyon nan ane 2026 sa, puiske dènye an dat se te final tounwa de Monte Carlo ki tap fèt sou tè bati an prelid de entènasyono de Frans lan ke nou plis konnen sou non Roland Garros la. Enben, genyen Sinner nan yon final ki te vrèman entèresant, enben Sinner genyen Alcaraz sou tou de la premyè manch ki te ale vrèman nan tay brek 7 6 tay brek 7 5 ke yon jwè tankou Sinè l'italyen enben li genyen 2 sèt a 0 Carlos Alcaraz sitou nan dezyèm sèt lan ki pat vrèman enteresan avèk de fot dirèk ke l tap vrèman reyalize li ta pral vrèman pèdi l

yon veritab e challenge, yon veritab nou kapab di e sansasyon lè nou wè 2 jwè sa yo youn ap challenge lòt. Donk sa vle di anpil bagay nan tenis lan. Donk n ap di w ke e Carlos Alcaraz vrèman pèdi premyè plas la. Donk Sinner devanse l pou 3150 pwen. Madam mesye e aprè viktwa sa a. Yon jwè tankou Sinè li menm li pwofite vrèman ap mete rekò sou rekò. Non sèlman li ranpòte premye tit majè sou tè bati, men se jwè Italyen ki vini dezyèm jwè aprè lejand Djokovic ki arive bat

e sou tenis maskulen an nan istwa ki ranpòte tit Indian Wells, ki ranpòte tounwa de Miami an e poukwa pa tounwa de Monte Carlo a nan menm sezon an depi l'ère des Masters 1000. Ou wè sansasyon k gen mezanmi. Lè m di depi l'ère des masters mil lan, depi lè li byen sur te kòmanse. Enben, se nou kapab di dezyèm jwè ki reyalize sa a e genyen 3 twofe sa yo nan menm sezon Indian Wells, Miami epi tounwa de Monte Carlo. Ou wè 2 jwè sa yo? 2 jwè sa yo madam mesye yo e genyen 2 profil diferan pa rapò a lòt la. Sine se yon jwè nou kapab di ki genyen yon kapasite vrèman pou li kenbe nou kapab di yon filya de jwè ki long. A di se pa de jwè ki pral limite tèt li ki di bon map vini sou kou lan la map vin jwè 2 zò de tan sèlman, 3 zò de tan sèlman. men se yon jwè tou wap wè ki genyen yon kapasite fizik e ki se yon jwè konplè pa rapò e avèk e Carlos Alcaraz ki li menm pa moman e konn parèt kòm yon veritab kontrè sou kou lan men se 2 jwè sansasyonèl ki di Novak Djokovic ou wè nan moman an la kòmanse pran retrè tou Alcaraz ki

ase enteresan, men n ap gade tou regresyon e ameriken yo ki te konn ba nou vrèman lontan de bon jwè e Jimmy Connors, Pete Sampras, Andre Agassi, ou konprann? Donk, moun sa yo yo te e make peryòd pa yo. Men, jounen jodi an la a, on pakèt e jwè ameriken chute sou sirkwi a e n ap pran tankou John Isner ok dènye an dat ki t ap kreye yon veritab sansasyon men nou pèdi yo sa gen lontan mezanmi wè 2 jwè sa yo 2 jwè pou nou veye vrèman sou sirkwi an ou menm ki apèn rejwenn nou pa bliye abòne avèk chanèl kou 2 pous lan pou w kapab rete tou prè enfòmasyon yo jodi a la n t ap pale de tenis mèsi pou fidelite w ak atansyon w. Ki jwè wap swiv Djoko oubyen Nadal? Moun gen moun ki di m se fanatik Djoko natif natal nan kesyon tenis enben pa bliye ke 2 jwè sa ke m sot di yo la se 2 jwè pou nou siveye paske yo gen anpil bagay ke yo pral bay nan ane kap vini la yo sou sikwi tenistik lan sitou nan gran chelèm lè m pale de gran chelèm nou wè 4 tounwa ki anndan l lan. ki se Open Dostrali, ki se Roland Garros, Wimbledon, US Open. Donk gen anpil jwè sa yo ki yo menm bezwen ranfòse palmarès yo avèk 4 tounwa an gran chelèm. Mèsi tout moun, nou ale!